Bèl salitasyon pou tout moun k ap koute ribrik Ayiti pa nou sou Media 9 Ayiti, sou www.radioking.com play Media 9 Ayiti, sou Zeno Radio ak sou divès lòt platfòm entènèt nou yo. Nou kontan pou nou antre lakay ou pou n pote pou ou katriyèm soti ribrik sa pou mwa avril 2022 a. Jan nou toujou ap klewonnen l, Ayiti pa nou se yon ribrik kiltirèl, ekonomik ak sosyal ki mete anpil anfaz sou patrimwàn peyi Dayiti yo. Pou katriyèm soti ribrik sa, pou mwa avril 2022 a, pwofesè Monette Fils, ki se an menm tan rektris nan inivèsite FCCAM, pral pale nou sou Pak Nasyonal Istorik Sans Souci Ramye ki chita nan depatman Nò peyi Dayiti. Ann koute pwofesè Monette Fils k ap fè yon rafrechi memwa pou nou. Bonjour très chers auditeurs de l'eminente émission L'heure du verbe.

Nasyonal istorik Sans Souci Ramye. Li sitiye nan nò peyi a, pi presizeman nan komin sa yo, Milo, Grand Rivière du Nord, Plaine du Nord epi Dondon. Li etann li sou yon sipèfisi ki mezire 25,286 ekta. Yon arete gouvènman te pran nan lane 2010 Pou fikse bòn li, limit li. Chak 200 mèn ou ka jwenn yon pikèt ki se bòn li. Ou kapab konte 127 konsa. Premye bòn nan plase sou pon komin Milo a. Li te kreye nan lane 1968 e daprè gran òganizasyon sa a ki se. Inyon Entènasyonal pou Konsèvasyon Nati, Pak Nasyonal Istorik sa a gen yon gwo enpòtans pou peyi a avèk mond la. Anplis tè, rivyè, pyebwa, bèt ki reprezante flò ak fòn li, Pak Nasyonal Istorik la gen yon lòt enpòtans pase tout lòt pak nou wè deja yo. tankou Pak Matisan nan depatman Lwès tou pre Pòtoprens, Pak Lawòt nan depatman Sid, Pak Lavizit nan Forèdèpen nan Segen nan depatman Sidès. Nan Pak Nasyonal Istorik n ap pale kounye a, li gen anpil moniman enpòtan ki tradui pase pèp ayisyen an. kilti li, rezistans li kont lesklavaj, espwa l, grandè l, anbisyon l, eksetera. Li genyen sou li vestij ynn palè Sansousi a, sitadèl Laferyè Anri Kristòf la epi sit Ramye. Twa rivyè travèse pak la, se rivyè Lapas, rivyè Vaze, Rivyè Madan Èlmon, e apre, Ravin Sodou. Wout nasyonal nimewo 3 a travèse l tou. Wout nasyonal nimewo 3 a, se wout ki sòti Pòtoprens, pase pa depatman Plato Santral, jiska komin Sen Rafayèl, kote li jwenn apre l wout nasyonal nimewo 1 an, nan kafou lanmò Okap Ayisyen. Tandike, wout nasyonal nimewo 1 an, se sa ki relye Pòtoprens ak Kap Ayisyen e ki pase pa mòn Pilboro. Si nou nan machin oswa apye e n ap sòti Pòtoprens, nou kapab ale Okap de fason, pa wout nimewo 1 an oswa pa sa nimewo 3 a. Tou lè 2 rankontre nan kafou lanmò Okap. Kisa Pak Nasyonal Istorik la ye? Se yon zòn rezève nan komin yo selon dekrè lwa 7 dawou 1962 an. Rezèv natirèl li a gen yon relyèf Avèk anpil montay, plato, plenn, rivyè, ravin, gwòt, chit dlo ak kaskad. Ou jwenn, nan flò ak fòn li a, anpil varyete espès, echantiyon ple pye bwa, flè, ak bèt ki pa egziste lòt kote oswa ki gen tandans ap disparèt. Sa fè de li yon pak natirèl nan tout granmoun tèt li. Biyodivèsite l la pa genyen parèy. Kanta montay bonè alevèk la, yo toujou ap site l pou pou bon kalite sistèm ekolojik li. Flore Park la genyen apeprè 55 espès òkide, 180 espès plant ki gen rapò avèk lamedsin. Yo bon pou plizyè maladi. E se pa plante yo plante yo non. Yo leve poukont yo Se avèk yo peyizan yo fè remèd lè yo malad. Fon nan menm genyen 28 espès zwazo. Nan espès sa yo genyen 9 ki gen tandans pou yo disparèt nan yon ti tan ki pa twò long. Yo di yo andemik. Nou jwenn tou kèk reptil anfibyen. Epi, sa ki pi bèl la, se la ou jwenn yon, de menm kalite zwazo ki pa vle wè youn lòt. Yo gen koulè vèt, blan ak wouj, avèk yon bèk nwa pwenti. Non yo se tòdye ki ap viv ansanm. Sa a pa janm fèt. Yo toujou tankou chen ak chat. Men nan Pak Nasyonal Istorik la, yo kowopere. Pak Nasyonal Istorik la fè pati de 17 zòn kle biyodivèsite pou Inyon Entènasyonal Konsèvasyon Nati a depi 2009. Men kritè òganizasyon sa mete an aplikasyon pou yon pak fè pati de gwo. òganizasyon sa a. Se pou pak la genyen yonn oswa plizyè espès menase nan mond la, yonn oswa plizyè espès andemik, sa vle di sa yo ki gen tandans pou yo disparèt la. Konsantrasyon pou yon espès. Kèk egzanp siyifikatif sou plan mondyal. kalite abita yo, oswa asanblay espès ki rete sèl pa yo menm. Men Pak Nasyonal Istorik la ke nou genyen an, yon gwo pak ki. Fè pati de gwo òganizasyon. Men, pak la an danje. Poukisa? Moun yo ap fè kay nenpòt ki kote. avèk popilasyon an ki vini pi plis chak jou nan komin yo kote pak la ye a. Leta pa agrandi komin yo selon règleman li ta sipoze etabli. Answit, peyizan yo fè agrikilti epi yo fè elvaj bèt yo sou teren yo rezève pou pak la. Nou jwenn tou anpil polisyon avèk pakèt vizitè yo ki vini sou pak la. Lè moun yo ap konstwi, yo eksplwate karyè ak materyo natirèl wòch, sab pou yo fè kay. Wout nimewo 3 ki travèse pak la se yon gwo pwoblèm li ye. Fòk yo ta detounen wout sa. Tout sa se yon pwoblèm pou tout. Moniman istorik yo ki sou pak la depi aprè lendepandans peyi a, tankou Sitadèl Laferyè, Palè San Sousi, Sit dè Rami. Men, malgre tout pwoblèm nou wè ki kapab detwi pak nasyonal istorik la, genyen youn ki pi gwo toujou. Nan yon rapò ke yon komite ant Minis Kilti, Minis Ekonomi Pwodui an Mas 2014, yo pa pè pou yo ekri nwa sou blan genyen 94 pousan tè Pak la ki pa pou Leta. Ki pa pou Leta? Wi, ki pa pou Leta. Se pou prive li ye. Eske Leta kapab kontwole prive a lakay li? Eske leta fèt pou achte tè sa yo pou pwoteje pak sa ki enpòtan anpil pou peyi a e pou mond la? Sa a se yon gwo koze. Selon yon etid ministè touris fè sou kijan ekotouris kapab egziste nan zòn nan, ministè a konstate yon regresyon kouvèti vejetal la pa rapò kilti peyizan yo fè sou tè a ant lane 1978 ak 2000. Men yonn nan karakteristik tè Pak la, li gen anpil vye zèb sa yo rele jachè a kote moun pa kapab plante. Erezman pou li. Ki aktivite ekonomik moun k ap viv sou Pak la fè ou genyen? Se yon agrikilti ki la depi plizyè jenerasyon. Si li bon pou fanmi an paske li ba yo lamanjay, men li pa bon pou anviwònman pak la. Pak la genyen yon sistèm agrè imid ki genyen pafwa anpil pyebwa. Kouvèti sa a pèmèt kafe ak kakawo viv. Rasin yanm fèt nan zòn nan. Sa a s on bon bagay. Men, gen pye bannann epi kilti pa sezon tankou mayi, pwa, ki ap degrade pak la, anviwònman an, tankou li egziste nan nenpòt ki kote nan peyi a. Apre, lòt difikilte ki genyen, Se fè chabon, siye bwa pou fè planch, elvaj bèt lage oswa nan kòd. Yon lòt degradasyon ki genyen ankò se eksplwatasyon wòch konstriksyon yo nan flan mòn yo. Ki moniman ki genyen sou Pak Nasyonal Istorik la? An 1982, unesco rekonèt enpòtans Pak Nasyonal Istorik la. Li se yon sit pou listwa nasyonal ki gen twa pati ladan l endepandan youn lòt. Tout te konstwi ant 1804 ak 1820, sou prezidans Henri Christophe ki te tounen wa Henri Premye anvan lamò l an 1820. An premye, annou konsidere Palè Sansousi. Palè San Sousi domine komin Milo a avèk depandans li yo. Palè sa a te vin an ruin paske yon dife te atake l e te detwi pi fò bèl bagay ladan l. Dezyèmman, nou gen fòtrès montay Sitadèl Anri ki domine montay Bonè Levèk la. Sa a, tout moun konnen l sou plizyè non. Òdinèman, yo rele l La Sitadèl, M pral La Sitadèl, oswa Sitadèl Laferye, oswa Sitadèl Henri Christophe. Twazyèm sit Plato a genyen, se sit Plato Ramye ki genyen kat chato ki antoure palè an ruin nan, men yon pak. ki genyen nan peyi a ak tout Ayisyen ladan l, ki jan yo kapab pwoteje l? Nan Ayiti pa nou, nou foure je nou nan Pak Nasyonal Istorik Sansousi Ramye e nou dekouvri yon pakèt bagay ki nou fè reflechi anpil. Premyèman, n ap poze tèt nou kesyon sila, Ki otorite Leta genyen pou l fè respekte yon patrimwàn ki gen tout enpòtans sa a? Èske Leta kapab dirije prive yo? Èske pa ta gen yon mekanism pou Leta nou an ta posede tè sa yo li menm pou li ta ka fè pak la tounen non li pote a? Patrimwàn. Kote tout gwo òganizasyon nan mond la tankou unesco, UNIC rekonèt li. Ayiti pa nou kwè Pak la fèt pou genyen yon estrikti valab kote li reprezante sa zansèt yo te batay, yo te fè pou yo te kite pou fè fyète sa ki dèyè yo. Tout peyi a kapab viv de li e pa sèlman yon ti gwoup. Kote leta nou yo ki fèt pou okipe de posibilite sa a tankou ministè touris ak kilti, ministè ekonomik ak finans, òganizasyon dekonsantre yo tankou ISPAN ki okipe patrimwàn nasyonal. Dezyèmman. Ki jan dirijan yo wè ekotouris la, ki se yon pòl atraksyon pou nou tout? Avèk pozisyon pak sa a ki sitiye nan zòn nò a, tou pre Labadi ki resevwa 600 mil kwazeyis pa ane nan pakèt kwazyè li yo, ki jan pou Leta ayisyen pa kapab panse pou l ta fè pak sa a tounen yon ti mèvèy, pou l fè l tounen yon destinasyon touris? Touris yo te kapab peye yon frè pou yo rantre. Sa ta kapab ede, pa sèlman peyi a, men tout moun nan zòn yo tou. Ayiti pa nou wè posibilite, avèk yon ti efò anplis, yo te kapab mete peyi a sou ray devlòpman san gaspiyaj ni fè wè. Gen posibilite pou moun nan dyaspora ta vizite pak la. Li tou pre Okap ki gen ayewopò entènasyonal. Li gen pò maritim li. Li tou pre Labadi ki apre fè rantre bato kwazyè. Kanta atou, li genyen. Men, se pou tout moun sou men yo. Se pou nou konnen kisa nou vle. Kisa nou kapab fè? Kijan nou kapab avanse? Sonje! Menm jan zansèt nou yo te kite pak nasyonal istorik san sousi ramye sa a pou nou, se pou nou kite l pou pitit nou. Se pou nou pwoteje l, vizite l, dirije l byen. Ayiti pa nou an pa pou bay! Li pa pou vann, se pou pitit nou pou li rete. An nou swiv egzanp zansèt nou yo. Thank you very much for your listening and see you later for another conversation. Bye bye. Se la emisyon Ayiti pa nou an rive nan bout li. N ap raple w t ap koute Pwofesè Monette Fils ki t ap fè nou ki t ap pèmèt nou dekouvri Pak Nasyonal Istorik Sansousi Ramye ki chita nan depatman Nò peyi Dayiti. Li t ap pale nou sou divès aspè tankou istorik ak senbolik Pak nasyonal sa a. Mèsi ou menm ki t ap koute nou nan preparasyon se te pwofesè epi rektris nan inivèsite Fisekam nan Monette Fils nan mikwo avèk ou se te Jean Elie Paul nou kase randevou avèk ou pou yon lòt jou babay tout moun.